Bib la ouvè, pawòl la pale.
Salut! Byenveni! Se avèk plèzi pou nou ka gen ou ankò yon fwa jodi an pou ke ansanm nou ka etidye la pawòl de Dye e konprann kisa li gen pou mwen avèk ou ka viv nan dènye tan an. Non mwen se Cajuste Jean Philippe. Non pa mwen se Gretnise François. E jodi an nou gen yon leson ki vrèman enteresan, ki vrèman enpòtan, se leson pou lendi 14 avril, ki gen pou tit La bèl epouz, nou twouve li nan kad laj leson semèn nan ki se leson 3, metafò di maryaj. Vèsè pou nou sonje a se Apokalips 19, le vèsè 9 ki di, E lanj me di, Ekri, Ere se ki son taple o festen dè nòs de lanyo, e il me di, Sè pawòl son lè veritab pawòl de Dye. Jis avan nou antre danble nan leson an, priyons le Seigneur. Notre Dame di w mèsi pou gason vè nou. Mèsi pou pawòl la. Alòske nou bral ouvè l, nou mande w padon peche nou, akòde nou Sentespri w, ede nou a konprann li e aplike l nan lavi nou. Nou priye w konsa o non de Jezi. Amèn. Amen, amen.
Jan ke nou te pwomèt nou, nou retounen avèk yon lòt bèl grenn leson pou ou pou semèn nan, eben ki genyen pou tit La belle épouse. E leson sa li bral sitou chita sou Ezekyèl 16 vèsè 4 a 14 e ki gen yon bèl istwa ladan l. M espere ke ou menm ou kapab ouvri Bib ou e li istwa sa ansanm avèk nou. Ou kapab li li lè w gen ti tan. Kote ke, ebyen, nou kapab di, e metafò sa, la bèl epouz, ebyen li gen yon kontèks istorik e literè, kote nan sans, Ezekyèl, li rakonte istwa sa kote Bondye li menm l ap pase e o bò de lawout li jwenn yon timoun ki fè fèt kote ke manman li abandone l li pa koupe lonbrik li klin ni siye san ki sou li anvlope li pou l rechofe li eksetera ba li lanmou matènèl ebyen kisa Bondye fè li ranmase timoun nan lè l wè l ebyen timoun nan ta pral mouri paske Ak tout ka san abandone, se abandone pou l mouri, men Bondye di, Eben, m òdone kò kapab viv. Li pran timoun nan, l netwaye l, li klin li, l abiye li, li nouri li, e timoun sa a kounye a la menm vin ap grandi, l ap kwak, e amezi l ap grandi, l ap devni demwazèl, li vin devni yon bèl grenn jèn fanm, kote kounye a tout je brake sou li. E kounye a, lè l wè tout je brake sou li, Èt siprèm sa a ki te ap pran swen l, ki te elve l lan, l gentan bliye l, enben, lòlòj li vire jan ke moun yo konn di. Enben, se menm ilistrasyon an Bondye li menm li itilize pou pèp Israël lan, kote ke nou konnen ke Bondye li te retire pèp Israël lan anba esklavaj, li pran swen pèp Israël lan, li.

Eben se nan kad sa nou pral wè e eben leson semèn nan li pral baze nan Ezekyèl 16 vèsè 4 a 14. E daprè ou menm Cajuste, kòman ou kapab esplike nou nosyon bèl epòk lan oubyen nou kapab di bèl epouz lan nan Ezekyèl? A vrè di ou fè yon leson ki vrèman enteresan e leson an vrèman tèlman enpòtan li fè se le fè se ke nou konprann sa li vle ansenye nou an. Mettenan la bèl epouz se de ki moun leson an li menm l ap pale? Well, nou konnen sa byen, lòske y ap pale de epouz, nou pale de Bondye kòm etan, enben, lepou, e Izrayèl kòm etan lepouz, oubyen si nou ta pral tounen nan Nouvo Testaman, nou kapab di Jezi kòm etan epou e Legliz kòm etan epouz. Egzat, egzat, et egzat. Men nan Jan kòmansman l lan, enben, Ezekyèl ba nou yon seri de langaj ki vrèman enteresan. Premyèman, li montre nou ke Izrayèl e dekri kòm yn peti fi rechte dè lanesans. A imajine byen, Ebyen manman fè timoun nan epi tou lagel nan lari an ok li pa pran swenl epi tou bondye kap pase a vrèdi son langaj ke profèt lan itilize bondye ap pase li wè timoun lan la kisa ebyen kòman li wè timoun nan li wè timoun nan pa genyen kòd ombilical ki vle di ki koupe ki sa sa vle di ki son siy dabandon total ou wè sa vle di non donk imajine yon paran ki fè yon timoun epi tou menm kòd lonbrit lan pa koupe epi tou lage l konsa donk sa vrèman enpòtan dezyèman enben pa lave ni swanye ki se siy de neglijans absoli twazyèman jete an plen chan ekspoze a lamò e timoun nan te vrèman vilnerab mettenan ki sa sa vle di enben sela sinifi ke ryen natirè Dye vè Izrayèl Izrayèl navè oken eritan natirèl ki vle di Pa t gen anyen de bote lakay Izrayèl pou ke Bondye te ka di, Waw, gade yon bèl jèl ti fanm, ban m vin jwenn li. Ou wè sa m vle di? Donk ki vle di, Izrayèl te neglije, Izrayèl te maltrete, e Izrayèl te sou le pwen de mourir. Men Bondye wè sa, li restore li. Donk ki vle di pou montre w ke, enben, notre salut ne commence pas parce que nous avons quelque chose de désirable, c'est l'amour gratuit de Dieu ki nou apèl e ki nou sove. Donk li montre ke ou menm kap tande m jodi an, enben si w wè ou ka gen lavi, se Jezi ki ba w lavi, se Jezi ki vini e ki ba w vi sa a. Men fè si ke ou aksepte Jezi e konsa ou ka fè montre rekonesans ou anvè Sovè sa a ki fè anpil bagay pou ou menm. Mentnan, de e e leson an vrèman enteresan, Leson nan vèsè 6 a 7, li montre nou, enben, ladopsyon e lepanouisman de demwazèl sa a. Ki sa w ka di nou plis de vèsè sa yo, sè Guetny? Enben, nou wè ke nan vèsè a, Bondye, jan ke w sot di an, l ap pase, li wè timoun nan nan pre mouri, enben, li pale, enben, li di, Vi. Egzat. Enben, Bondye òdone lavi. sou nan timoun sa. Enben, sa ke nou menm nou kapab di, enben jounen jodi an sa ka rive ou ke wè finansèman ou wè vi ou ap degingole, enben nan maryaj lan ou wè relasyon an ap degingole, oubyen sante ou gen dwa fè ke vi ou li menm ap degingole, enben nou deklare nan non Jezi enben ke nou deklare lavi sou vi finansyè ou, sou vi. Amen. Familial ou sou sante ou e ke Bondye li menm li kapab ba ou lavi paske eben Bondye li menm li te ede anfan sa grandi afin ke li devni yon bèl jèn fi e se sa fè kounye a la je ka brake sou li li vin fè li enpòtan eben m panse ke nou menm jounen jodi a si w kwè nan Bondye eben si w asepte envitasyon li eben m kapab di w li kapab restore w Nan vi ke ou menm ou te gen oparavan. E se prèske sa ou wè e sè m di, de la poussière, il retire le repos, du fumier, il relève un jour, ki sa, pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Vle di, ou menm ki wè lavi ou prèske fini, pa gen anyen pou ou, m vle di ou tounen pa pèdi, vin jwenn Jezi, bay Jezi lavi ou, e menm jan l te leve jèn fi sa ki te pè pou mouri, Li ka deklare lavi sou lavi w e konsa ou va gen lavi ki pa janm fini an. E yon lòt bagay ankò ke ou dwe retni nan pati sa, se ke malgre ou wè jèn fi sa li menm li te grandi, li devni bèl, tout je brake sou li, li stil te rete nu, sa vle di li te ankò depann de Bondye. Eben nou menm tou, eben nou stil depann de Bondye pou kwasans nou, pou restorasyon espirityèl epi tèl tèl. Egzat, egzat.
Mentnan nou wè ke enben nan vèsè 8 a 14 ok Bondye kontinye pwan swen jèn fi sa e kisa ki vin gen gen yon maryaj an sonarèl ki pwan pwen a matirite Dieu passe a nouveau e kisa Bondye fè Bondye etann son manto su èl ki son senbòl de maryaj an e ke nou kapab wè sa nan Rut 3 le vèsè 9 mentnan Bondye fè yon alyans avèk sèt jèn fi enben ki son sèman legal e sakre

Tou sa ke Izrayèl posede, li vini de Bondye. Donk pou montre ke mwen ransman avè w, byenfè n ap jwi, n ap jwi jodi yo, se de Bondye ke yo vini. Donk ki fè prèske nou montre gratitid nou, rekonesans nou anvè Bondye. Mentnan sa sa vle di? Enben, bote Izrayèl, enben se karaktè espirityèl e reyonnman moral. Sa repitasyon, se sa plas pami lè nasyon, e son idantite menm, se le pèp eli. Limyè an pou nasyon. De menm ke Bondye di nou, enben nou se yon ras eli, yon sasèdòs wayal. Donk Bondye fè de nou sa ke nou pa dwe merite ye. Donk kisa nou dwe fè? Enben reponn de fason pozitiv a apèl sa. Mentènan, leson montre nou kòman Bondye pran swen jèn fi sa. Ki koneksyon ka fè pou nou sè Britnij antre fason Bondye pran swen jèn fi sa e fason nou dwe viv nan relasyon maryaj nou antanke imen? Bon se yon trè bèl kesyon ke ou banm ou poze. Sa ki pase nan maryaj ki genyen nan maryaj imen se ke nou wè ke premyèman eben gen yon chwa ki fèt. Swa òm nan oubyen madanm nan li chwaji li chwazi lòt lan epi annapre li pran swen de li, li anbeli l, li mete li sou moun jan ke nou kapab di an, li pwoteje l e youn ap veye sou lòt jiskaske nou kapab viv an amoni. Mentenan, sa ki rive nan maryaj yo lepli souvan, eben, an di pa egzanp, gason an, li te gen dwa jwenn jèn fi an, eben, li pran li, li mennen pa bò isit, li voye li lekòl, li peye inivèsite pou li. Kounye a, lè jèn fi sa a li menm li vini, li gen yon etid avanse, yon etid siperyè, kounye a li enplike, eben, kounye a la menm, mesye sa a ki t ap bourike, ki t ap kondi taksi oubyen fè diswashe eksetera pou kapab Voye li monte pou l al aprann, eben li twouve moun sa a pa kamarad li, pa ka rete ansanm avèk li. Eben nou konnen so a chase move. Eben nou kapab di, se nan ilistrasyon sa a ke Bondye li menm li te pran ansanm avèk Israël, kote ke Israël vin devni yon bèl fanm nan esklavaj, eben Bondye retire l, li ba l tout sa ke l merite, e nou wè Israël abandone Bondye. Eben nou menm tou, nou dwe fè evite kòmsi pou ke nou pa abandone, eben, Èd sa a ke nou menm nou nou gen. E nou wè Ezekyèl 16 li menm li ilistre chak maryaj imen kote ke li envite nou pou nou kapab enkane twa bagay sa yo ki se lagras, leswen e lafidelite. Lagras nou dwe renmen youn lòt malgre feblès youn lòt e pou nou envesti nan youn lòt kèlkeswa jan sa ye pou nou aprann envesti nan youn lòt. So maryaj madanm nan Aprann a envesti nan li. Si se li ou ka voye ale lekòl, voye ale lekòl. Si se madanm nan. Gen anpil bagay m konn tande anpil nèg ap di, ki vle di nèg lan si gon pa egzanp, nèg lan gon de kesyon n ap pale de konji, de vi konjigal e nèg lan antre fi a sot Ayiti, Li di l pa p voye l li pa p voye l lekòl, lekòl, achte se bagay. lakay la paske l pa vle fi an vin entèlijan pou l kite l. Ou pa ka viv konsa okap de zo a, lè w rive yon kote ou wè madanm ou s on moun ki entèlijant, ou dwe bat bravo pou li.

Ki swen, e kòmsi ki relasyon ki genyen ant swen ke Bondye li menm li te bay ak pèp Izrayèl la e nou menm jounen jodi an nan maryaj nou? Kòman nou kapab etabli rela, koneksyon sa a? Avrèdi, nou di w mèsi anpil pou kesyon an e se yon bèl kesyon e nou pral wè kòman koneksyon sa a li menm li etabli. Premyèman, nan Ezekyèl 7, Dye pran linisyativ d'aimer l'épouse abandonnée. Dezyèmman, li envesti nan kwasans e bote jèn fi sa a. Twazyèmman, li onore e valorize epouz li.

Konba yo pa bon? Ou pete kou. Ou pete kou wi. De menm ke ou pa ka di wa vra mari ou lè bagay yo bon kon moun nan malad ou pa la, kon moun nan pa gen lajan ou pa la. Men nou la pou nou kapab viv enben lòske ansanm enben se lanmò k pou separe nou. De menm ke relasyon nou ak Bondye enben Bondye pran swen jèn fi sa li leve l byen wo Renmen nou de fè si ke nou pran swen youn lòt, eleve youn lòt lan byen wo. Mentnan, leson montre nou ke la bote otantik lan don le maryaj lan, enben li se yon rezilta don amou sakrifisyèl. Kisa w ka di nou plis de bagay sa a, sè Britnij? Nou wè nan Ezekyèl 16, kote ke yo pale nou de la bote de lepouz, enben li se le fwi di don de Dye, de son sakrifis e de travay. Sa vle di, se pa Izrayèl ki te fè yon bagay ki fè ke Bondye te renmen n. Se, Izrayèl pa t fè anyen pou Bondye te renmen n. Bondye pran swen li, li fè, li sakrifye li pou li. E de mèm nan trav e nan maryaj lan, eben ou pa gen anyen ke ou bral fè pou fè ke mari an li menm se li dwe renmen de na de fason natirèl, youn sipòte youn lòt, youn renmen youn lòt. Eben yo di nou nan maryaj imen an, eben lamou veritab lan li kapab transfòme a fu o fur a mezi ke eben moun nan wè kòman ou ap pran swen li, jan ou ou sansib pou li, jan ou apresye li, jan ou sakrifye pou li, eben li menm tou lap vin de mèm, lap vin fè de mèm. Parce que eben jan ke ou menm ou moutre kòm si ou sansib pou mwen eben mwen mwen pa ka rete endiferan parce que lanmou veritab la eben li pa endiferan si mwen ke ou menm ou toujou ap banm bonbon eben mwen menm tou map fini pa bay eben sa ke li menm li ansenye eben on donne au lieu de exige ou dwe bay au lieu ke ou exige ou dwe Apresye ou dwe aprann valorize olye ke ou toujou ap kondane moun nan valorize moun nan e nou dwe travay ansanm pou ke enben maryaj lan li menm li kapab ale de lavan. Esè mwen konse ou pa ka di ou nan yon relasyon avèk yon fi ou jis avèk yon gason pou ap devalorize moun nan ou pa devalorize lòske lan sosyete ou pa devalorize lòske lakay la ou wè sa mwen di lan si moun nan se yon sèchèl se menm ou menm li ye ou pa ka devalorize l paske Bondye pa devalorize w enben ou menm tou

Enben, lòske Bondye fin pran swen jèn fi sa a, enben li abandone Bondye, e nou menm nou dwe fè si ke nou pa dwe fè menm bagay lan. Donk, nan maryaj kisa nou ka di, lòske len dè konjwen kòmanse a kwa ke sè don sa bote ou son siksè son endepandan de son patenè ou de Dye, enben lògèy li menm li enstale. Enben sa sa vle di? Ou wè moun nan kòmanse vin grandi, li di ah m pa bezwen w ankò, ou mèt kanpe lwen, m pa bezwen mari an, m pa bezwen madanm nan, nou mèt kanpe lwen. Depi w di kòman grandi an, kòmsi grandi de fason ekonomik, lè moun nan kòmanse gen lajan, li wè ke ti malere a k ap travay la, l pa ka malad, li. Non sèlman ekonomik, grandi entelektyèlman, wè sa m bezwen an, donk moun nan, gason an pa al lekòl, li vwale lekòl, moun nan vin devni yon nès, yon ti gason a se taksi a fè, yon doktè, Li wè moun nan pa kamarad. Ki vle di, nou pa dwe fè bagay konsa. Rekonn, Enben, sa vle di ke, vle di, mwen mwen sa vle nou dwe fè si ke nou mete bagay sa yo an aplikasyon. Le mari Jean existe donc, rekonesans konstant anvè Dieu, humilité devant l'autre, et fidélité dans les pensées, les paroles, et les actions. Donc, de même ke Bondye fidèl anvè nou menm, enben nou dwe fidèl youn anvè lòt. Mettenan, leson ba nou kèlke danje pou nou fye de notre propre bonté. Ki kèlke pwen ou ka pataje ak sa yo, Sè Bretnij? Premyèman, nou pral wè lògèy spirityèl. Ebyen lò ke nou pral sot pale de sa, lògèy de swa, tankou menm ou wè pwòp tèt ou nan maryaj lan, ebyen nou wè ke se youn veye sou lòt. Se pa kesyon kòmsi, ebyen mwen menm se mwen ki gen entèl e se mwen ki entèlektyèl la, se mwen ki gen konesans lan, se mwen ki gen plis lajan. Donk nou dwe fè si ke nou tout nou fonksyone ansanm, nou mete tout bagay sou menm dòd. Dòd, egzat, egzat. Nou genyen le sentiment de suffisance.

Nan soufrans la nou tap nou tap monte ansanm eben kan ou rive yon bagay eben ou bliye lòt la eben se sa ke nou fè nan relasyon nou ansanm avèk Bondye nou bliye kote Bondye te sòti ansanm avèk nou sal te reyalize dan le pase ansanm avèk nou e pafwa nou bliye Bondye lè ke gen pwoblèm lè gen difikite e lòt bagay ankò nou wè la chute inevitab

Lògèy espirityèl. Well, avrèdi, sa a vrèman enpòtan e se yon bagay ke yon ansanm avan nou dwe fè se ke nou pa gen paske Satan, Lisifè, se premye peche li te gen, se te lògèy. Donk, se vle di, nou dwe fè se ke bagay sa a pa egziste nan lavi nou, nan relasyon ak Bondye, relasyon youn avèk lòt. Enben, kòman nou ka fè? Se raple konstaman nan ke kon, e, veritab kondisyon. Dezyèmman, kiltive lumilite devan Dye e devan konjwen nou. Glorifye Dye pou chak benediksyon E di Bondye mèsi paske l mete yon fi, yon gason bò kote w. Katriyèmman, medite sou lakwa, medite sou sakrifis ke mari an fè pou ou, sakrifis madanm nan fè pou ou, e senkyèmman, sèvi lèzòt. To, lè w ede lòt moun, enben ou wè tèt ou pa anyen, se lòt lan w wè. Donk, lòske ou wè tèt madanm ou, enben w ap bay sakrifye pou madanm ou. Lòske mari an, madanm nan wè mari an, enben l ap sakrifye l, e konsa relasyon an ap vin egzakteman jan ke Bondye li menm li vle relasyon an vin devni an. Ok. Ebenvwa, ki pwa pou w panse ou ta dwe pataje avèk oditè nou atravè bèl leson sa a Grenij? Enben, premyèman, labote espirityèl ou dwe konnen ke se yon don gratui de Dye, se pa yon merit pèsonèl. Ok? Pa gen anyen ou fè pou merite don gratui de Dye. Bondye li ofri li gratuitman. E dezyèm bagay, le pli gran danje, enben, se se glorifye de se ke Dye nous a done. Ou panse ke ou merite sa Bondye bay yo. Pa gen anyen ke Bondye mete a dispozisyon ke w merite. Tout è gratwi. E twazyèmman, notre vocation, sa vle di pou nou la pou nou reflete e la glwa e la bonte de Dye e non la nôtre. Sa vle di pou nou pa ap chèche glorifye tèt pa nou, men pou nou glorifye Dye nan tout sa ke nou ap fè. Egzat. Nou di mèsi anpil pou twa pwen sa a. Mèt di, Se konsa m te konprann leson an. Ki sa ke nou di nou mal di, sa n te vle di ke nou pa di, ki kesyon w gen nou pa reponn fè si ou pataje opinyon w nan komantè lan e sa ka jayi anpil ide. Jis avan nou fini, an nou priye le Senyè. Notre Dieu nou di w mèsi pou bèl leson sa a, ou va ede nou a mete l an aplikasyon, beni oditè nou yo, padone peche nou e gade nou an tape an ta gras. Nou priye konsa o non de Jezi. Amen.